An jwa, avèk kè kontan. Ki kite yon kòmantè pou nou anba yon videyo nou. E kote ki di Maestro Volcy nap wèl ekri la ok petèt sim fè erè Maestro Volcy pou ki rezon yon nèg menm si w fè tout sakrifis pou w viv avèk yon fi moun sa difisil pou l konprann ou pou l viv jan w ta vle l viv la. Monchè e video a nou fèl pou ou espesyal m pap baw manti mwen m paka reponn keksyon sa paske fanm son mistè ok frèm fanm son mistè lap difisil pou konprann fanm ok petèt sa ki pi fasil ou te ka bali an. Men ou pa bale l ou fè plis efò pou w chèche yon bagay kòmsi ou panse k ka fè l erez e se fenk ou ka refè erè paske sa w chèche pou w ofri l ki ka fè l erez la se li l pa renmen ok alò frè m Jasmin René. Si se yon moun ou genyen ki koz ou fè kòmantè sa a, chèche pale avè l. Antre nan dyalòg avè l. Fè l konn feblès ou. Petèt la gen pitye pou ou. Men pa san pou san. Paske fanm son mistè frè m. Alò, fò m di w byen, si Bondye te bezwen ou konn sa k rele fanm nan, pou w te konn syans fanm, m p ap ba w manti, e pa lè w t ap dòmi l t ap kreye l. Bondye t ap annik kreye fanm foup anfas ou devan zye w. Men l pa t vle w konprann ni frè m. Alò se sa m vle fè w konprann. Bondye pa t vle w konprann ni ou pap ka konprann ni. Mwen menm ou kite kòmantè a pou mwen se vre. Men an reyalite m pa ka reponn ou nan ki sans m ka toujou pote yon konsèy pou ou. Chache rejwenn moun ki koz ou fè kòmantè sa. Pale avè l. Petèt e sa w panse ki pa ka fè l erez lan, ou pa travay pou sa, se sa k gen dwa fè l erez pou l viv avè w sensè, pou l konprann ou. Petèt tout efò w ap fè yo, sa ka rive frè m, se pa sa k nan ide l, sa pa nan entansyon l yo. Petèt. Ou ka ba l bagay ki pi bèl ke ou posede an, gendwa se pa li menm li renmen. Chèche konnen ki sa k koz. Si se yon bagay li fè w ki mal ki koz ou kite kòmantè sa a, e chèche pale avè l. Ok frè m. Se konsèy sa m ka pote pou ou. Paske mwen menm kap diw sa, m deside viv yon vi an Wagner nan ki sans? Paske m bouke bwase lavi an, men malgre sa lavi a toujou bòykote m. Nan ki sans? E m son nèg lè m te jèn gason ki fè anpil bagay. Men m pap baw manti defwa m toujou sòti viktim. Paske ou paka konprann fanm. Alò frèm ti video sa espesyalman e pou ou m fèl menm lè lòt fanatik yo gen dwa pote yon korepsyon men sa fèt pou ou espesyal Rede Jasmin Alò frèm kouraj petèt gen dwa se yon moun ki met dlo nan zye w. Gendwa se yon moun ki mete w an dout ki koz ou kite kòmantè an. Men frè m, pasyans. M pa kwè ou gen yon moun ki ka ede w nan sitiyasyon sa a. Sitiyasyon sa a, menm fanm pa ka ede w. Paske fanm pa ka konprann fanm. Alevwa ou menm ki gason. Ou gen dwa gon moun ki vle viv avè w, li gen tan ap pwomèt ou on ti kal nan fidelite l. Men, pa san pou san frè m. Dezole. Ou pap jwenn moun nan jan w bezwen l lan. A mwens ke ou ta pale fè l, men sa pa fèt. Alò. Kouraj zanmim paske m te ka nan plas u. Granmoun pa konn plenyen pou jwet. Depi wè w kriye gon bagay ki fè w mal. Zanmim e m pa ka di w plis ke sa. Ankò yon fwa e nou di tout fanatik yo mèsi ki pral gade. videyo a e ki pral tande ti konsèy sa m pote pou ou tou piti an, n ap remèsye tout. Sof ke nou te vini vin pote ti nouvèl lan pou ou, men nou pa t vini pou n rete ditou. Zanmi m, nenpòt dout ke ou te ka genyen, toujou kite l anba videyo an. Di sa w panse. Alò, nou gen dwa pa ka ba ou, men nou ka di ou. E kouraj. Paske m pase anpil move obstak nan vi m. Jounen jodi a, si w wè m Roselin Volcy, m p ap ba w manti, m pran anpil kou. Men, gen yon ti pwovèb ki di, lè w pran kou dwe ret pi djanm. Se sa k fè jodi a, ou ka wè m, m s on òm ki trè djanm. Men m pran kou gason ok ou ka wè devan tèt mwen menm cheve l pa genyen sa yo fin rache alò brother e se sa k koz antouka fanatik yo kenbe fèm e n ap tounen ankò avèk yon lòt videyo lè fanatik la kite yon kòmantè pou l di kisa l panse de sa n pote pou li a mèsi baww.